Ki pran on ti gwoup moun, ti gwoup moun ki mete w chita yo, chèz la, ti chèz sa w wè nan palè a, tout nèg, pa gen yon prezidan ki pa chita sou li. Fòk gen ankenn nèg k ap ba w manti. Depi w rive yo di w chita la. Epi pou yo di w ke w konn sa a, fò w pa manyen sa a. Sa, c'est un beau projet président pour le pays parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet président. Français k ap pale wi, ou chita sou chèz la, pèp la menm, lajan pèp la, Nan men gwo nèg. Bèl yatch ap achte. Kay ap achte Miami Beach. Kay achte Paris. Kay achte a Londres. Tande! Epi sa w tande a, chak grenn, lè w tande fèt pitit yo oubyen fèt madanm yo, ti bag ou wè k pi piti a, gon pyè dyaman sou li, bag la vann 10 mil dola. Men kòman, sou do nou.

Peyi lòk. Dife a dwat. Peyi bloke. Kounye a nou kòmanse konprann pou ki rezon mwen konstwi yon izin la kil de gwo mòn pou asfalte wout la. Gwo otorite yo voye boule izin nan 4 fwa. Nou te konn sa? Yo voye boule l 4 fwa. Enben. Mwen goumen avè yo. Jodi a se izin sa a k ap asfalte boulva Twa Rivyè a, izin yo t ap boule a. Nou menm nou pa konn detwi, se konstwi nou konn konstwi. Se la m leve avè nou. Nou wè ki sa m fè, kote m, kòman m grandi, ki kote m soti pou m rive la. M pa konn kraze, m pa konn kòman moun brize. Men nan sa nou voye m nan. Lè, lè w rive nan Pòtoprens. Ou fin prezidan Gon ekip towo lè w fin prezidan bèl kravat ou bay ou rive anlè a ou konn sa yo di w chita la epi si w pa vle chita tèt chaje. Si w pa vle chita depi w pa chita ou nan pwoblèm wi men mwen menm fò m di nou sa. Kòm nèg ki sot andeyò, m fon chita paske fò m konprann. Men lè m chita a, granmoun toujou di w, Kite bòy bouyi, bòy pap kraze. Mete dlo, mete dlo, bòy pa janm kraze. Mete dlo, mete dlo, m chita. M tande gen de jou m leve mesye peyi a ap boule, m konn al gade nan glas m di mezanmi èske se de mwen y ap pale a? Mwen menm, m kriminèl, m vòlè. M konn mande, èske se mwen? Mwen k sot la nan Pòdepè, mesye. La a, se de mwen y ap pale. Epoutan, se bagay m ap fè yo ki tèlman kòmanse fè nèg mal, nèg yo di gade, voye ti nèg sa ale vit! Voye misye ale. Dife nan peyi a. Lè pou m Gon jou maten pou m sot lakay mwen Kòm prezidan wi M janbe 27 barikad Kòm prezidan peyi a ap mal nan palè 27 Sa vle di Lè m vin rann mwen kont se sa k ap pase, m di bon, apre dezan, di mwa, fò n pa bliye, nou sonje ki lè m te pale? M pale 15 oktòb 2019. M fè 2017, 2018. M fè de fevriye 2019 a 15 oktòb m pa janm ka pale. Depi m pale, mesye yo kraze peyi a sou mwen. Paske sa map fè yo. Yo Yo prale a kontre kouran. Lè yon nèg kanpe. Menm si kès leta tande byen wi kès leta gen lajan. Kès leta pa gen lajan depi mwa a rive 12 milyon. Men gen nèg sa yo se dyaspora yo ye papa nèg nèg tabou yo. Yo konn sa sa vle di 12 milyon dola ameriken wi byen. Enben yon ti peyi konsa depi 30 lan rive. 12 milyon Nou pa nou pa poze m kesyon pou kisa 12 milyon an An nou pa konnen Pou kisa Pou kisa Pou kouran Pou kisa 12 milyon an Aa misye entèlijan Misye konn pou kisa 12 milyon an Nou menm nou di bon sa a nou di pou kouran Pou kisa 12 milyon pou kisa Bon Sa vle di On peyi ki pran on ti gwoup moun, ti gwoup moun ki mete yo chita yo wi, chèz la, ti chèz sa ou wè nan palè a, tout nèg, pa gen on prezidan ki pa chita sou li, pa w rive ankenn nèg k ap ba w manti, depi ou rive yo di w chita la, epi pou yo di w ke ou konn sa a, fò w pa manyen sa a. Sa, c'est un beau projet prezidan pou le peyi, paske le devlopman de se peyi ne peut pas se faire sans ce projet prezidan. Franse k ap pale wi, ou chita sou chèz la, pèp la menm, lajan pèp la, nan men gwo nèg bèl yatch ap achte kay ap achte Miami beach kay achte Paris kay achte a Londres tande epi sa w tande a chak grenn lè w tande fèt pitit yo oubyen fèt madanm yo ti bag ou wè k pi piti a gon pyè dyaman sou li bag la vann 10000 dola men kòman sou do nou jodi a. Se sèl desizyon sa m pran k fè moun fache konsa. Se sèl li. Jodi a, m pran 12 milyon sa a. Men 12 milyon an, se pa 12 milyon sèlman kòb la te ye non. Edh la nou wè a tou, se yon lòt gran manjè edh te ye wi. Yo menm yo gen 12 milyon, edh gen 8 wi, fè 20 wi. Se 20 milyon dola blakawout la te koute chak mwa wi. Yes. Fò n konnen l, se sa l te koute. 20 milyon dola pa mwa. E nan bidjè nasyonal la chak ane lajan sa a fòl la. Depi ou minis finans ou pa met kòb sa a nan bidjè a m ba w garanti w a djòb la. Minis sa w di hein? W ap pèdi djòb la epi w kite? Menm pòtoprens w ap kite. 20 milyon an pou yo pa wè l nan bidjè a? Sa vle di ann fon ti egzèsis. Ane a gen 12 mwa.

An ale non an ale. An ale. 1 milya 2 san milyon dola on ti gwoup vakabon vòlè kanpe non peyi yo gen nan men yo chak 5 an. Men mwen menm, m ap di nou, lè m pran desizyon kòm prezidan, m tande moun ap pale anpil, mwen m di nou sa, m sot isit, tout moun konn sa. M te sot isit ak tout chèz mwen. M pa m pa t al mande nèg pò Pòtoprens prete chèz pou m chita. Sa vle di, mwen menm, lè m rive lòtbò a, m pa yon moun ki te gen pwoblèm a pèsonn. Tout moun konn sa. M pa gen pwoblèm koulè, m pa gen pwoblèm pou pou m di m rayi entèl kòm ki li rich, mwen m pòv. Non, m pa t gen pwoblèm a pèsonn. Mwen gen pwoblèm ak moun ki konprann lè w fouye men w nan djakout pèp la, ou fouye men w ladann, m ap koupe l. Se pwoblèm sa m gen.